Bonjour, bonjou, bonswa, bonswa entènèt sa depan de kilè e ki kote ou pral tande video sa e gade video sa e oswa de TV show e pati sa m pral fè la m pa yon nèg ki abitye fè fè lin politik la men m wè l enpòtan rezon e se vre gen anpil rankont ki kap fèt Konprann? Anpil rankont ap fèt e premye minis la m pa konnen se prezidan li, ou konprann? Nèg yo ap fè anpil rankont kòm si pou yo chache yon solisyon e nou konnen pozisyon Etazini deja ki di ke ou konn lè nèg yo pa vle chache tout ou konprann agiman pou yo bay yo pou rezon de kòm si y ap yon se istorik kòm si ou konnen ke Etazini te ou konprann? Rantre nan sou sou peyi a ou konprann ilegalman bay sa yo ou konprann te okipe nou ou msi yo pa vle moun yo pran ou konprann al gadel sou fòm sa esak fè yo di konsa ke e yo ta vle ede ayiti men epa yo kap pran devan ou konprann la chine bay doleyans pal la risi bay doleyans pal E sa ki sa ki e konprann ki ramne m a fè video sa ki konprann ki pran atansyon m. E se paske Warounda di ke li menm depi ke sa prè li menm li prè pou l voye e pou l voye moun soti Warounda pou vin ede Ayiti.

Ou konprann? Te gen yon pakèt sivilyen ki t ap mouri, yo bay sa yo, yo t ap tire yo. E jis apre ke UN te vin antre, kounye a la, Rwanda se yon peyi ki stab, se yon peyi ki stab, e m ap gade imaj nan peyi Rwanda e ou pa ka. Se vre ke w ap gen kèk kote, men se konsa tou gen kèk kote tou nan Ozetazini tou ki gen e. Ou konprann? Ki pa two bon tou. Men, w ap wè gen de bilding ki byen wo. Ou konprann? A vle di, yo stab, yo gen yon ekonomi ki stab, a vle di bagay yo ap byen mache pou Aronda. E m renmen prezidan an lè, sitou lè l ap bay repons a jounalis ki nan peyi oksidan yo. Lè m pale de peyi oksidan, m pale de Etazini, e, kòman yo di, United Kingdom, Kanada, Angletè bay sa yo, e komsi yo toujou pran pòz yo kapab, konprann, domine lòt ti peyi, konprann, sa yo vle a se sa pou lòt peyi vle tou, konprann. So, konn mwen renmen jan nèg sa yo konn ap bay repons a, a, a, a jounalis sa yo paske, e, nou menm kòm nwa nou, lè gen yon nwa ki kanpe djanm sou de pye l, e, li fè bonè a tou, a tou lè nwa, ou konprann. So, anm, Se sa fèm diw m renmen m renmen sa pran atansyon paske Rwanda te nan yon difikilte e kounya Rwanda stab. Si Rwanda vle ede Ayiti paske e pwoblèm nan ki rive Ayiti a anpil Ayisyen yo di yo pa vle yon fòs etranjè. Men nou pa genyen nou pa kapab nou pa kapab ede tèt pa nou nou pa kapab nou pa kapab. So si nou pa kapab, nou pa mwen menm mwen menm m pa konnen so nou menm kapab di eske nap dakò mwen menm ta mwen menm mwen m vle yon fòs mili yon fòs etranjè antre nan peyi a ede ede Ayiti ou konprann a jwenn yon stabilite epi E konprann ede nou a jere stabilite sa konprann e tout bagay kapab fèt yo fèt sou tab la epa epa kòm se pa anba tab konprann e konprann tout bagay sa yo nou bezwen yo mwen menm map atann sa e mpa konnen ou menm kap swiv emisyon sa kap gade video sa kisa ou ta eske ou tap kontan eske eske sa ap baw pwoblèm si ke e yon fòs etranjè vin nan peyi a paske sa yo di a yo lap yon fòs etranjè e kap gen polis e militè ladan sa vle di ki pa p senpleman yon kote y ap di w men fè A, fè B, fè C. Yo di yo vle kòmsi e yo vle ede. A vle di yo pa pral vini la an tèm de mwen menm e sa m di w pou w fè sa pou w fè men yo vle ke e pou ke polis nasyonal Ayiti a e mete tèt yo ansanm avè yo pou yo ede. E m byen sur e m kwè anvan fen dane a ka gen yon bagay konsa ki pase nan peyi a paske nou bezwen l paske mwen menm men pwoblèm m gen ki fè m ta renmen sa paske m di ok lè w nan yon peyi blan epi w rankontre avèk yon moun ou pafwa ou konprann mwen m toujou gen ti e mouchwa ki gen drapo an ti drapo a nan pòch mwen nan men bagay sa yo nan machin mwen. Epi, moun nan nèk wè li, kèl ki ta fèl mal pou ou. Epi lap mande ou eske fanmi ou ok, eske sesi sela. Epi ap mande ou men, yo eske ou, eske yo ta renmen al Ayiti, yo ale Sendomeng deja. Men, like si, ou kòmsi ou santi ke. M pa mwen menm kòmsi m santi m pa nan le byen. Pase m bay se pa sa m toujou mwen m toujou gen drapo m nan machin mwen nan bagay sa yo. Men kòmsi m nè m pa renmen moun ap kòmsi sansibilite sa li pa fè m byen. Ou konprann? Li pa fè m byen. Se vre ke m pa nan menm sitiyasyon e dyaspora pa nan menm sitiyasyon avèk moun k ap viv ann Ayiti yo aktyèlman an. Men e nou tout sibi nan yon fason ou lòt. Ou konprann? So si ke Yap vini yap vini mete lapè, nou te lapè a. Rezon ki fè Etazini pa vle li di yo sa se ede lap ede li pap pran plas devan men men men kijan m wè l a eske jan ke yo wè sitiyasyon peyi a se yo fè plizyè vwayaj an Ayiti deja yo wè ke Vini nan peyi a fòk yo fè yon kontak, fòk yo nan konpwann ay fè tire kontre e konse lè sa apè vin di sa bon ameriken vin nan peyi dayiti vin tire. Se sa, yo se sa yo pa ta vle, yo pa ta vle imaj sa vin pwojte de yo. Mwen panse se sa ke yap konbat. Mwen pwande deja e, bon, mwen pa vle fè literati de Etazini, konpwann sa l fè nan Mwayen Oryan, bay sa yo nou tout konnen deja. So, se sa k fè yo di yo ta renmen, y ap, y ap bay èd yo men yo pa vle pran plas devan. Men lè yo di yo pa vle pran plas devan, se, se yo ki rache koupe nan, nan UN nan. Malgre toujou gen reyinyon men depi yo pa di A, A pa fèt, depi yo pa di B, B pa ka fèt. Petèt A a ka fèt men l ap fèt an miniskil. So. Antouka mwen menm mwen map atann li. Ou menm ou menm tou kap gade video sa si w pa renmenl ou ka bay rezon ki fè ke ou pa renmenl men men ki solisyon nou genyen pou peyi a vin nan yon stabilite paske nou pa kapab viv konsa waw antouka Bondye beni nou Bondye beni tout pitit Ayiti swa ki an Ayiti oubyen ki aletranje epi God bless Haiti. Lapè Bondye avèk nou tout.